Hi guys kòman nou ye kòm nou konnen deja nou pam se Dina jodi a m vini avèk nouvo video pou nou epizòd 3 nan feyton an ki se yon move esperyans nan lavi Sofia m ap mande nou yon ti eskiz paske m pat lage epizòd 3 nan semèn ki tap pase a te gen yon ti pwoblèm Kounya tout bagay aranje map bat pou mwen sim ka lage 2 epizòd nan semèn sa, 3 avèk 4 la ok. Sa te fini kote Sofia te kouri lè Ricky te bal yon ti bo li kouri paske podyab li se premye fwa l ap premye fwa li nan ti gason li nan renmen epi pou yon moun anlòt kote konsa anpoul bo l li te wè sa bizar li te twouve sa Li te enkonfòtab, poutèt sa li te kouri lè y ale lakay li. Epi li te kòmanse mawon Riki. Li pa al travay, Riki ap chèche l, Riki pa ka jwenn li. Epi Riki pa t konn kay li. Li pa t janm te aksepte pou Riki t al lakay li. Ki sa Sofia fè li menm? Sofia, kòm Sofia te gen yon zanmi l, bon zanmi l ki rele Belinda, li ale lakay. Yon jou li leve l al lakay Belinda.

Ou bon kouri men gen timoun li pa ap kouri menm manman Bernita bal konsèy manman Bernita di konsa fè atansyon avèl li ka renmen w vre bagay si w renmen l bagay nou konnen granmoun yo kòman yo konn bay timoun konsèy li bal konsèy si l renmen l renmen avèl men fè atansyon avèl. Ok Sofia ale lakay li Sofia ap panse bagay sa yo Nan bò la nan bò fanmi Sofia manman Sofia vin vin ale Ayiti li ale Ayiti li kite Sofia 2 sè l yo 2 grand sè l yo avèk frè a lakay la men li kite pou manman Belinda voye je sou sou Sofia vre li paske w konnen adolesan bagay sa yo fòk gon lòt Yon granmoun kap voye je sou Sofia ok Sofia chwazi pou l tounen nan travay la lè l tounen nan travay la li wè avèk Ricky lap esplike Ricky men sak fè l te kouri bagay bagay nan Ricky konprann li Ricky konprann li epi fini li aksepte pou l renmen avèk Ricky li pran ti konsèy manman Belinda te bal la li chwazi pou l renmen avèk Ricky ok konsa moun yo renmen Nou konnen lè de moun renmen kisa tout kisa de moun nan renmen konn fè. Yo pati, youn alèz a lòt, youn pa ka viv san lòt, e Ricky toujou al kondi l, eksetera. Men Ricky poko janm konn kay li, Ricky pa janm konnen nan ki sitiyasyon l ap viv vre. Paske chak tan Ricky poze l kesyon de sa, li pa li pa vrèman bay Ricky yon bon repons. Yon jou, Ricky tèlman bagay la tèlman bon nan kò Ricky, Ricky. di konsa ke li vle pou Tande tande Ricky di konsa Bagay sa bon ok Ricky di Sofia Poul mennenl lakay li. Li bezwen konn manmanl, li bezwen wè nan ki jan de vi Sofia ap viv. Sofia menm ki konnen manmanl pa menm isi menm, e Repiblik Dominikèn pa bliye. Manmanl pa menm Repiblik Dominikèn, li nan peyi a. Li nan peyi a, se lakay Belinda, kèk fwa l konn al dòmi, manman Belinda ap voye jel. Konnen e pa, e pa. Ou pa pitit ou vre, ou pap vrèman jan pou te kenbe timoun ou an, ou pap vrèman kenbe, li pa tap vrèman kenbe Sofia menm jan l kenbe Belinda. Nou konprann? Ok. Epi, Sofia, lè, lè Ricky pèsiste vre pou Sofia mennen l lakay li, sa Sofia fè? Li. aksepte, li di enben ok wap vini, li mennenl, men li pa kitel antre andan, li pa kitel antre andan, te gen yon bout mi devan lakay la, se lal kanpe avèk avèk Ricky, li kanpe la avèk Ricky enben fini, li montre Ricky kay la men li pa antre avèk Ricky andan kay la, konsa konsa tout bagay vin ap pa, ap vin fèt, konsa depi Ricky vin lakay li al kanpe devan bout mi an yo pale, aprèsa Ricky al lakay li li menm li antre andan kay li. Ok vin yon jou konsa manman an vin vin vini vin soti ayiti li vini repiblik dominikèn epi manman sofia twouve sofia diferan nan kay la li pa ou konnen lè moun gen mennaj toujou ap fè bèl toujou ap pati eksetera eksetera manman an sispèk Manman l malad, manman l te vin malad, li li vin ton tonbe nan depresyon, li pa ou konnen pa gon moun kap voye je sou li vre, manman an sispèk se vre men l malad li pa vrèman ka konprann kòman pitit li a ye, li kite Sofia nan peyi a ok, kounya la Ricky li menm sou bò pa l li vin malad li opere li al opere nan. Ti pati l, nan ti pati bagay li. Li te gen yon maladi ladan l al opere. Sofia li menm, kòm Ricky opere, li se men al wè Ricky nan lopital la, fè prèske tout jounen yo avè l, okipe Ricky nan lopital la. Manman menm sispèk nèt, manman pa wè kisa, kòman pou l ta, kòman pou l ta rive sou Sofia pou l mande Sofia sa k pase, paske lè Sofia diferan. Sofia menm li menm sou bò pal li menm li gen ti mennaj li se pran swen ti mennaj li mennaj li a li menm lèl lèl potko opere a li te nan travay te konn ap bal kòb li menm lap fè kòb pal tou etc etc donk Sofia vin santil ke li lavil pa vrèman janl ta dwe ye a epi ankò papal kite la papal kite konn ap vrèman veye sou li papal te konn dil konsa. Paske papa l te konn di l konsa, se a 30 an pou l renmen. Akoz papa a pa la ankò, papa a pati, jan m te di nou an, se manman an ki la avè yo, li vin pa, li vin pa pran pren, kenbe prensip papa l la. Li vin depre, nan depresyon, li vin, li pa menm, li vin pa gen kontwòl vi l vre. Men yon sèl moun ki te, ki vin nan tèt li kounye a se Ricky. Li kòmanse ap rate lekòl li, travay li pou l ka rete avèk Ricky nan lopital la. Ok. E anplis sa k fè Sofia te plis nan depresyon se paske Nan kòmansman, manman l ak papa l t ap viv byen. Manman l pa t ko malad epi papa l te toujou rete nan kay la. Men, kounye a la a, papa ale, manman an malad, gran sè yo nan yon peyi, frè a menm menm se lè l vle l vin nan kay la. Fanmi an kòmanse degringole. Fanmi an kòmanse pa gen pa gen gou jan l ta dwe gen gou ankò, jan yo te konn pran swen l, tout bagay sa yo. E sè l Belinda tou, Belinda te vin, te vin. Belinda te vin pa rete nan menm zòn nan ankò, li te vin rete yon ti jan pi lwen. E gen yon lòt bagay ankò, m sonje m t ap tande, te gen yon moun ki te di m ke èske yo rete menm kote, non. Ricky te rete tou pre lakay, non, tou pre kote Sofia t ap travay la, ki se. Ka nan yon 5 minit. Sofia te rete nan menm katye a Belinda. Belinda vin soti kote li te rete a kounye a li vin rete. Li ka vin rete nan yon 30 minit lakay Sofia kounye a. Donk yo vin pa ka wè menm jan ankò. Men, yo pa rete, yo pa tèlman, yo pa rete nan menm katye. Se Belinda avèk Sofia ki te rete nan menm katye. Ricky menm te rete nan menm katye kote li t ap travay ki 5 minit de lakay li. Nou konprann? Ok. Nou kontinye istwa. Kounye a la, lè Sofia kontinye avèk Caray, e lè Ricky vin soti nan operasyon an, l al lakay li, eksetera. Kounye a, an desanm, 20 desanm vin rive yon 23 desanm, e Ricky envite Sofia pou l vin lakay li. N ap tande byen? Li envite Sofia pou Sofia vin lakay li. Sofia li menm. Alo? Yon lòt bagay ankò m te bliye di nou, e kòm e Ricky te opere li menm nan baay li jan m te di nou an, men tout fanmi l te panse ke li pa t ap ka fè pitit ankò, paske nan Sofia lakay li a, Sofia ale lakay li, bagay sa yo, men jan m te di nou, se yon 23 desanm. On 23 desanm, lè Sofia ale, Sofia wè lakay li vid, tout fanmi l ale andeyò, epi fini se sèl li menm ki rete. Nou gentan konnen, nou gentan konnen. E Sofia avèk Ricky fè sa nou konnen, m konnen, m pa bezwen bay plis esplikasyon. Sofia te on timoun, jan m te di nou, on timoun se premye ti mennaj li. E Ricky pran vijinite Sofia jou sa. E lè sa, e Sofia pat janm konnen si jou sa se te ka pi move jou nan vi l. Si nou ta renmen konnen rès bagay ki te pase, nou gentan konnen rès bagay ki pase nan istwa a. Wè, kòm e kòm mwen pat bay li mwen fè epizòd 3 sa long long long m esplike nou anpil ladan l. Si nou ta renmen konnen kisa Sofia fè apre, sak ta bon sak pral rivel etc etc nou konn sa pou nou fè deja nou pa bezwen al fè pleyonas janm te di nou an nou gentan konn tout sa pou nou fè pou nou ka konnen kòman Sofia vin arive fè move esperyans sa e jou sa li kite envitel lakay li a Ki konsekans sa ta pral genyen lakay nan vil ki konsekans sa ta pral genyen nan vil ok nan pran nan yon pwochèn video nan epizòd 4 epizòd 4 la.